Bonjou bonjou tout fanatik meyis nèg fransè a e tout fanatik sèkèkèt lanmou posib yo Kòman nou te dòmi yèswa e kòman nou leve maten an Pou mwen menm nou kapab wè vwa yon ti jan graje m gen yon rim ki vrèman ap fatige m men sa pa anpeche m pote 1. Ribrik sa pou nou maten an ki se Bonjou ak Atis yo. Nou deja konnen l deja, ribrik lan li menm li pase sou chanèl Meyis Nèg Franse a. Kisa l ye? Maten an la mwen gen pou m al pran Jewòm, kòmandan Jewòm. Kidonk. Kòmandan Jérôme li menm nou gentan wè ki jan li ye ansanm avèk Kèkèt nan fado, enben ki sa k pase maten an la m pral gade èske se menm Jérôme nan paske se Kèkèt pral lakay Jérôme m pa konnen kòman Jérôme ap resevwa Kèkèt ok kòm m sot di l deja m ap salye tout ansyen abòne m yo e tout nouvo abòne m yo paske nòmalman san nou menm Pa gen kèkèt E san kèkèt Pa gen fanatik Ok Ki sa l ye? Nou konnen sa l ye deja Meyis nèg franse a li menm ki toujou pote anpil franse pou nou Ki toujou mete souri sou lèv nou Ebyen Nòmalman pou meyis nèg franse a toujou pote souri sou lèv nou sou vizaj nou Ebyen Sèt, se toujou ankouraje meyis nèg fransè a avèk travay sa l ap fè a. Nou ka konprann yon gwo bout tonton aktè k ap travay pou nou epi pou chanèl li en en en en en wa konprann. Sa vle di, ankouraje meyis nèg fransè a pou l kapab toujou pote fransè pou nou e m konnen meyis nèg fransè a te di nou deja ke l gen yon diksyonè ke diksyonè a poko sòti, M kwè avanyè li di m diksyonè a manke 132 paj, kidonk ki fè chan en en en diksyonè a manke 132 paj, m gen enpresyon m gen enpresyon se ba l wè l twò ba, w a konprann? Ebyen, ankouraje pou diksyonè a ka soti pou l ka pote plis fransè pou nou. Se sa l ye, se abòne, like, pataje e kite yon kòmantè pou Meyis Nèg Fransè a. Kòm mwen te deja di nou deja, mwen pral lakay. Jewòm ou kòmandan Jewòm Ebyen m ale M ap pote nouvèl pou nou Ann fè wout la ansanm Mèsi mes amours Nou konnen m renmen nou anpil Mwa Kanta pou sa m p ap bouke ba nou l.

Pou yon ti dlo gou?
Non mèsi. Ok. A mwen sa la kè. M anfòm wi.
E se pandan lè ou leve nan kabann, tankou pa egzanp ou poko benyen, ou alèz pou pale avèk moun? Ya m alèz wi. Ok. M alèz. Prezans mwen pa deranje w?

Bon, ou konnen nòmalman ou konn gade ribrik la deja, se bonjou ak atis yo ki parèt lakay ou maten an. Lè bonjou ak atis yo parèt lakay ou, yo fè kèk ti aranjman pou ou, sa k pa byen ranje, nou mete nan plas yo, si nou jwenn kèk bagay ki vid tou, n ale avè yo, lè nou pase nou jwenn yon poubèl, nou jete yo nan poubèl. Bon, telefòn mwen m ap depoze wi. Kòman, m sèlman pase bò kote l li ouvè?

Ou genlè antre sou moun anpil bò gen lan wi. Oh kèkè paw andan jiwòm wi pla.
Met se depi map chache mwen si jwenn m foure tiwa la. Oh. Sa a? Pezel oubyen pousel? Off li. Off li.

Jounal pa gen anyen ladan l. Oh Jérôme. Frizè w konn alimen bon gen enèji lakay ou pran frizè w ou plen l gode konsa se li k panye veso w. Sa sa ye? Sereyal? Manje mimi? Sa son avwal.
Pi bon nan manje mimi non Jérôme. Sa pou fè sa.
Bayem fini bwe m lagel nan salad. Non wap metel nan poubèl.

Esak fè w gwo nèg konsa? Lèw leve maten.
M bwè ji a tout bagay. Sa son panye rad sal oubyen yon panye rad pwòp? Panye rad pwòp.
Ok. Zanmi, gad kòman dam fouye mesye.

Ranje map ranje m di w. Oh oh Gerard wap ou gen boutik? M ka abiye la? Si w vle chita.
Pwa, diri, pwa. He! Jan bagay sa yo chè Jewòm, ban m al vann pou ou non. Oh.
Ah m konnen w pa gen madanm. Wi m pa gen madanm men m ka bouri.

M gen papa m. M gen grann mwen, m gen lòt. Sa vle di papa w ki voye w pou. Yo voye manje pou ban mwen pou m manje. Pa rap di sa lè w ap soti w bezwen al kay mennaj ou pou lapi ou soti avè l. Di lè m bezwen al achte bagay pou m manje si gen lapli.
Envalid sa.

Jewòm, apaw gen beauty blender, ou konn fè fasyal? Fanatik yo, Jewòm konn fè fasyal, e pa fasyal non, mekòp. Mete tèt a pa mezanmi.
Sa yon ti mennaj m te gen bliye l la wi. Sa yon likid bay pou so. Kòman bagay sa? Yon lank? An, mwen santi m.
Sa m te panse li a e pa sa.

Pòch malèt la gen pati pa l, li pa ka kenbe ankò, li gen pati sa, gen pati pa l. Men wè, men boksè chemizèt la yo, men. Mwen yo, men w gen yon gwo tiwa wi. Tiwa sa pou m mete, ou wè tiwa, tiwa sa ouvè l pou wè sa k ladan l. Bay lè bay twal mwen fini m met yon pe, yon pe. Aah!
Bon bon chita. M poko janm sezi konsa.
Wè, wè beauty blender. Ey, Jérôme ou konn fè mekòp. Mezanmi fanatik yo Jérôme konn fè mekòp. M pa ka pase chak ti wa m pase gon beauty blender pou Jérôme ap di m li pa konn fè mekòp. Mekòp, Jérôme ou fè mekòp.
Bagay sa yo se ex mwen ki konn kite yo la. Beauty blender Jérôme di a m pa konnen. Beauty blender. Beauty blender ou byen beauty.

Sa m bay? Apa w gen sak, sak, sak. Sak ki te gen bagay diri ladan l. Ti sak sa yo. Ti sak sa yo.
E jèn m konn wè moun fè sou yo wi. W ap vin pran pòz se sak ki te gen. Tout sa k wè, tout sa w nan te ki anndan bagay tiwa sa se bagay, se bagay m pa bezwen, m ap rasanble pou m jete.
Wa al demen m al lakòl. Ou pa kab rasanble yo pou jete.

Men zen m pa ka pale. Men ni Jewòm ap rasanble boutèy pou l vann epi Jewòm ap di m wi. Se Jewòm on bon raketè w ye wi. Ou wè? Nou wè mezanmi, nou wè? Nou wè? Eyy Jewòm ap rasanble boutèy pou l vann men koze. Jewòm m swe. Jewòm m swe.

M tap lave yo pou ou wi. Ou pa gen mennaj? Banm poze yon kesyon ou pa gen mennaj?
M gen yon ti mennaj kèkèt ti mennaj a dil kite m. Li dil kite w? Sa koz ou pa jwenn moun ki baw pyès sèvis? Ok ti mennaj la eskel pa konn vin dòmi avèw pa aza yon jou? Li pa moun isit la. Anben ok èske pa egzanp ou poko janm fè esperyans ke ou dòmi avèk fi? Oh!
Ou gen pitit Jérôme?

Kay derespektan m ye kèkèt. Nou boujou ak atis yo se sal fè li jete ti boutèy ki a vid pou moun nan epi si gon bagay ki sal li lavel epi si si pa aza tou m te konn sa w te renmen m tap pote l pou ou wa konprann. Jiska prezan w ka toujou mande m sa m renmen. Men m pa pote anyen nan zòn nan la pa vann anyen. Yo pa vann anyen?
Yo vann tout bagay yo vann yo vann fi gaze yo vann soup yo vann tout bagay la.

Li met te fè yon bagay nou pap domi fache non.
Avan nou domi fò m grate paske li tou fò m grate anba pye l pou l domi epi anba vant mwen pou l domi. Nan demen maten leve n leve nou fè ti lanmou nou are sa nou antre nan douch nou benyen epi n al lakay li.
Sa vle di la ou vle di m ou diferan pami. lòt mesye yo. Bon, m pa konnen lòt mesye yo. Lè m pale de lòt mesye, e jeneral nèt wi. M pa konnen pou lòt yo. Paske m konn de tèt mwen sèlman, m pa konn de lòt yo.
Ebyen, ok. Men kòman, kòman ou fè gen mennaj ki kite w?
Bon, ebyen. Ou poze m yon gwo kesyon la, e kèkèt. Ou vin fouye lakay m, ou konnen ou vin fouye nan tèt mwen kounya. Yo a vre? Reponn non. Sa ka rive w pa reponn. Si w santi kesyon an deranje w, m pa ka fòse w reponn li. Enben ok.
Li deranje w? Li deranje m. Ah ok. Jewòm, m felisite w. Tanke ou pa gen fi an nan kay la. Ti kay ou byen bèl.
A sinyal m sèvi. Ok sa vle di Colgate m toujou genyen l lakay mwen. Se tankou ou menm konsa w al lakay mwen ou dòmi lakay mwen pou w jwenn Colgate pou w bwose paske sinyal la se doktè ki preskri. Bon mwen m gon bagay lakay mwen kèlkeswa kote m prale m tou mache a pat mwen.
Men, kòm ou gen an kantite ou mache avèl. Mache a pat mwen avèk e bòz danm. Men, ou pa di lè w ta pral Gonayiv lè w pat mache a pat, se nan chanm mwen an lè w tal mande m yon ti kal pat tou? Non, mwen menm, ti Jak ki genyen tal mande w. Hey!
Sa a bon pou ti Jak tande, bon te fè ti Jak ap gade ribrik lan. Ti Jak ap met nan. Non, pa gen ti Jak ki te peye chanm nan pou ou. Gade li menm ki te. Anh e ti jak kite mennenm e ti jak e afè fado m tal regle. Enben afè fado tal regle. Enben ti jak kite peye chanm nan pou ou tou wi se pou ou di ti jak te peye pou nou. Nan nan sa se mwen ki te peye l pou tèt pam.
Jewòm. Wi sa se mwen ki te peye l pou tèt pam. La se kòmandan k tale. Se pat frantz ki tale se jewòm ki tale. Wi se frantz ki te ale. Manti jewòm ki te ale se pat frantz.

Jérôme, m te kontan ansanm avè w e m kontan fason ke w akeyi m tou. Ou pa repouse m malgre w ap di m deranje w.
Epi lè w ap vin lakay moun fò w avèti moun tou menm. Mmm, yo pa avèti moun? Non. Lè w ap vin lakay moun fò w rele moun nan telefòn, èske w lakay w, m ka, èske m ka pase kote w? Ok, Jérôme, ban m di w. Bon, omwen si w t ap vin lakay mwen la, si w te di m sa, omwen menm yon ti kafe m ta prepare pou ou.

Epa lakay frantz map vini non. Pou dat m divose.
Si titi dim pral gen avoka. Map vin mande w tounen.
Bon kote titi tap la wap vin mande m tounen. Ok kisa kisa k deranje w ou byen ki si wap pote yon konsèy pou mwen ki konsèy lap ye?
Si map pote konsèy pou ou nan kisa?
Nan sa map fè a ou di mwens yon konsèy jeneral.
Men, si mwen poze w, pote w konsèy pou kèkè, li pa lòt pou m di w pou kontinye nan sa w ap fè a, men bat pou w wè si w ka fè l pi, pi rilaks tou, pi koul. Epi, ou vin lakay moun twò bonè tou. Paske mwen, m pa asepte moun vin lakay ou bonè. Enben, moun nan li menm l ap leve bonè paske l pral nan tounaj. M pa ka vin lakay li ta. Se vini m vin fè fanatik moun nan, fanatik pa m yo, fanatik Meyis nèg fransè kote ribrik lan ap pase a, wè kòman aktè sa a oubyen aktris sa a kòman l te leve maten. Ok. Ok. Se bon.
Mwen m byen kontan, m byen kontan pou ou. Oh e koman bagay la rele bagay wa rele an. Ribrik bonjou ak atis yo. Ah ok bonjou ak atis yo bon m byen kontan m byen kontan jan ke l fonksyone a tou men yon grenn yon grenn yon sèl pwoblèm sèlman w gen la ou te sipoze pote bagay pou moun manje kòm se ou ki vin leve l nan kabann ou te sipoze pote yon bagay pou l manje paske mwen maten an la m leve la m grangou se sa k fè se sa k fè w wè m toujou leve nan espas midi onzè dekwa lè m leve m pran manje.
Bon.

Pou fanatik yo, kisa l t ap ye? Yon mesaj. Bon, mesaj m t ap pote pou fanatik yo, e, m t ap mande yo fanatik yo ede nou travay, ede nou avanse nan sa n ap fè a, paske sa n ap fè a li pa fasil, paske, bon men imajine w byen, ou leve byen bonè maten an la, pou w vin lakay mwen, ou te gen dwa fè aksidan oubyen yon bagay rive w. Tout sa se travay nap travay pou n fè kè fanatik yo kontan. Menm jan tou nou leve chak maten to pou n al nan tounaj. Nap moute machin pou n al lwen, dèfwa machin pran pàn avè nou, dèfwa lapli, dèfwa labou, nap tonbe. Bon men Bondye fè nou gras, nou konn rive an byen, nou tounen an byen. E sa map mande fanatik yo, fanatik yo ede nou avanse pou l ede nou pataje epi fè nou fè plis moun. Ok.
Ebyen, se konsa Bonjou ak Atis yo te pase maten an, nou tande fanatik yo, se pa mwen menm ki di l, se Jérôme ki di l, ede nou avanse, se sa ou ka ofri nou kòm kado. Ebyen, kòm Meyis nèg franse a li menm li deja sou plato a ansanm avèk nou, mwen pral pase nou Meyis nèg franse a pou nou kapab wè kisa l te pote pou kòmandan Jérôme.

M kwè ke pou de solèy ki relaks nou ye, tout sa pou m ta di pètèt te gentan soulve tout pwen sa yo. Men, m pa poze w anpil kesyon. Jan m konnen solèy ki real ou ye, tout sa pap deranje w. Konbyen fwa ou bwose pa jou? Pa ban m manti. Bon, ban m pale avè w. A konbyen de fwa nou bwose yon sèt lajounen? Atande. Bon bon fransè a.
Men men ish ou bay pwoblèm men. Ou nan menm pou bwose ou vin. A! Gason bon chè. E pa frè nou ye? Eske e pa frè nou ye? Wi se frè nou ye men ou pa. Atande.
Pa pwoblèm. M bwose 3 fwa nan jounen an. Ou banm manti.
Yep nan imaj ansanm avèw nan imaj avèw m kwè ke bwose nan maten lèw vini sim sonjew ka bwose avanw al domi men si tout fwa nou nan imaj ansanm. Banm di w banm di w meyis wi m nan imaj mal fè yon tan deyò m bwose nan maten men ou te nan mitan nwit la ou bwose de 6 è lèw vini 8 è ou vini tandem non tandem sa vle di ou te vlem mache avèk bwòs la avèk pat la poum te bwose se 3 bon fanatik yo ap tandew la se 3. Ki voudou ou pale? Ou di bwose 3 fwa pa jou. Wi m bwose 3 fwa pa jou. Enben o ok ok. M gen 2 m gen m gen 3 jou m pa bwose 3 fwa. M bwose 2 fwa. Ahan ki jou? Nan 3 jou a m gen madi, m gen jedi, m gen samdi. Pami 3 jou sa se 3 jou tonaj. Yep.
Ok?
Aprè sa tout rès jou yo m bwose 3 fwa pa jou. Ok, bwase. Si w wè m pa gen tan bwose,

Paske redi. Kontwole paw la epi wap wè nou gen menm menm poz la. Gen 33 grenn dan.
Ou gen 33? Wi.
Bon ou gen ou gen yonn anplis mwen. M gen 32 dan. Ou gen 32 dan.
Ok! Antouka paw pa chwazi pou regle. Bon alò la a m ka konprann ou son ti jèn. wap fè e wap wap fè anpil wap fè anpil aktivite nan domèn sinema anpil bagay ap fèt men pandan se tan bon la je suis wèw la eske se eske tu na pa de e vou na pa de mennaj vou na pa de fanm bagay sa yo. Koman yo fè ap diw sa? M te gen mennaj m pa gen mennaj ankò. Mennaj mwen kite m.
Ok ok yeah ok pa gen pwoblèm men ok pandan se tan ou pa gen madanm men ou te gen mennaj m pa konnen fèm wè kèk grenn pwezèvatif ke Tia genyen nan mamizon. Bagay fanm gen pwezèvatif. Se pa sa map di yon grenn bagay paske se ti jèn ou ye fò pwoteje tèt ou ou gen dwa poko deside nan fè timoun oubyen tou paske konnen gen maladi deyò a tout sa.

Antouka, sa a avan manke nan manman koze a. Kèkè pa gen anyen pou l te pote ba ou, mwen menm te mache avèk sa a. Sa a, papa w ap voye pou ou wi, men pa pou ou gen sa. Sa a se yon konpwomi vitamin. M gen konpwomi vitamin la, m chaje. Gad sou sa la w ap wè. Enben ok. Se tout sa w pa t genyen. Vitamin C, vitamin A. Mwen t ap ba w kèk ladan yo paske nou travay anpil. Paske chak moun nou toujou fè yon fason pou l pote yon bagay. Ban m goute yon grenn.
Donk, bak a bon goute, donk fò manje avan. Si w pa manje, l pap bon gou. A m poko manje, paske nou pa t pot manje ban m, nou pa t ban m manje. Enben, gason, se konsa l ye, n ap antre! Ou se fanatik mizik, foutbòl, vodouyizan, oubyen, di m, ban m wè ki, ki, ki, ki jwèt ke ou plis amize w, prefere w? Foutbòl, mizik? Pa konnen. Sa ki plis prefere m se foutbòl. Foutbòl? Pari son ansyen foutbolè.
Se ekip ou se ou byen.
Bon, egzakteman son an se jwè Baltimore pa vre? Tanpèt. Yep, Tanpèt. Ok, pa gen pwoblèm. Tanpèt. Ok. Alò, m kwè ke jwè entènasyonal yo, ou konnen yo byen. Mh. Hein? Nè, sa m renmen yo m konnen. Sa w renmen yo.
Ban m 2 grenn jwè entènasyonal ou renmen. Neymar.
Neymar.

M panse wap konprann.
Ou konprann fransè a? Yes.
Si m ta vle, si m ta vle ale pi brèf, ki prezidan. Ki prezidan k ap dirije peyi nou an la. Ok, yeah. Se peyi nou an la.
Yeah.
Mwen mèt wè m ki prezidan m ta pran. Ariel Henry?
Non. Sa ki poze w 3 kesyon ou tonbe nan tou le 3. Bon frè eh.
Ki prezidan li menm li ye? Si li pa prezidan li. Prezidan kap dirije Ayiti moman an se lajan ameriken an kap pote byen wo. Tout le de peyi yo wè lajan ameriken pi wo ke ewo. Lajan ameriken li pi wo ke ewo. Sa kap dirije Ayiti ankò. Se lamizè ensekirite nou konn sa deja yeah. Sè m yo pa kraze bagay mwen an. Nan pa nan yo pa nan yo pap kraze sa se se prezidan sa yo prezidan sa yo se yo menm kap dirije ayiti men lajan ameriken an ki ou al bon pou ou yo bon non li pa bon pou mwen paske preske tout bagay moute epi m pa
ti sa w gen sou kado la pran li chanje l kon lajan desann wap jwenn plis ameriken.
Gen bagay ki tro gran pou nan jou. Ok! Komandan Jérôme. Gasonm. Je suis Félicète beaucoup. Je suis Félicète anpil d'avoir ke tu rentre dans ma maison et nous sommes nous sommes recevoir nous en chair et en os. Men, bonjou ak atis yo. Te vide lakay ou, ou resevwa nou byen ke yè nou nan imaj ansanm, si. Ou yè nou nan imaj menm di ou pa di m si nap vin lakay mwen nan. Non, li pa sa.
Paske man kèkè te ka mande ou kisa ou renmen pou l te ka fè l pote ba ou men ou se yon nèg ki smat si tout fwa l mande ou kisa ou renmen wa gentan sou bon. Alò, fanatik yo, se konsa nou oblije pran. Nou gen lòt atis toujou nap voye ba ou, paske nou menm se sipriz nou bay. E Ou gentan konn sa liye deja nou voudou w pataje like like kite yon ti kòmantè pou nou e nan jou kap vini yo bagay la ap vin pi bèl pi gou paske nou menm nou pap janm sispann travay pou vou ok mèsi gason lè imaj la rive nou pa pwèl ok gason yeah.